Mwen menm mwen se Marie Ange Dutoit Jean Pierre nan zòn kote ou ye la ou sou gran ru nan Jeremie depatman Grandans m te nan lakou lakay mwen men tout timoun yo tap dòmi pandan m nan lakou a son chato dlo mwen wè kap sekwe ki ouvè epi tout dlo a ap tonbe. Mwen menm m pat gen okenn reflèks se rele pou timoun yo soti paske tout ap dòmi anndan. Dieu merci kay la pa fisure, timoun yo pa gen anyen. Men monchè son eksperyans ki vrèman fèn pou mwen, son eksperyans m pap janm bliye paske ke m rann mwen kont si kay la tap kraze m pa tap sove okenn nan timoun nan yo. Dieu merci pa gen moun ki mouri men. Pèt an materyèl, zen sa e di sa anpil nan Jeremi. Pa prèske gen magazen ki egziste sou gran ri an. Anpil moun mouri nan Grandans, eboulman. Mwen menm mwen soti di kote de Bomon peyi pa m, sa kay pa kanpe. Menm si w wè yon kay kanpe, konnen fòk yo pike l pou yo lage l atè. Kay papa manman mari m kraze, kay manman m kraze. Kay paran m yo kraze, anpil moun mouri, kav kraze, moun ki fenk antere ap degaje movèz odè. Gen de kote lan depatman Grandans lan, se yon bèt ki rele karanklou ki detektè nou. Se lè w wè y ap vire anlè a w ap rann ou kont gen moun ki mouri kote ke eboulman wòch woule sou yo, gen eboulman yo anba tè. Gen gran ri an la menm si w wè kay la kanpe, li fisire, se pou w kote ou menm ou te ka konprann si w rantre anba l ou asire. Genyen yon zòn kote w gade a si w filme l deja, m genyen biznis sè m vila la. Aprè tranbleman de tè la yo tap eseye sove kèk bagay men domaj yo fè piyaj ladan, yo fè piyaj lan lòt magazen sa yo kay Carmen Magloire, kay Bolo sant dafè la e lè w rive sou gran ri an pi wo a wap jwenn gen de mezon pa egzanp famasi Jewòm ki fisire gen mi ki tonbe, wap jwenn otèl Grandans tou ki fisire gen mi ki tonbe. ladan se de mezon fòk yo ta fè yon ekspertiz ladan yo anvan moun ka yo ta yo ta pèmèt moun rantre anba yo paske si w ap gade yo menm lè w pa lan domèn nan w ap wè se de mezon ou pa ou ta ka anpeche leta te ka anpeche moun rantre ladan yo paske yo pa kay ankò se de bagay de moman a dot a nenpòt kèl sekous yo gen dwa tonbe. Legliz Sen Lwi se yon moniman ki rete youn nan pi gwo moniman nan peyi a, nan peyi Dayiti. E se te konstriksyon ke Fransè yo te fè. Men ou konnen majorite kay ki kraze nan vil la, se de mezon ki konstri alèd de brik, e mezon sa yo, yo pa. Yo pa secure du tout. E pa gen moun nou pa permet ki rantre anba yo gen moman sa yo di ap tonbe. Petèt legliz la tonbe gen de nou ki tonbe sou anndan. E si nou kite legliz sen nou pwal bò pon an la. Kote ke apre apre seyik lan PPTC te fè yon entèvansyon paske li te pon an pat andomaje an swa. Men, kote pon an fini pou pran wout la, li te separe avèk wout la. Ou konprann? Avèk tè lan, TPTC te fè entèvansyon, epi li te pèmèt machin yo pase. Men vini yè la, e m pa fin tèlman byen enbi de enfòmasyon an, gen yon lòt pwoblèm ki prezante aktyèlman, menm moto yo anpeche pase ladan. Sa vle di ke Jeremi nou vrèman nan yon sitiyasyon de detrès e kamyon pa gen aksè pou machandiz rantre nan vil la e majorite magazen yo ki vann pwodui alimantè yo se sou gran ri an yo ye men se gran ri sa ki prèske detui e nou vrèman nan yon sitiyasyon ki 2 tès la. Bon reouvèti fè al lekòl la li posib men pa pou kounya paske gen 2 zòn, gen 2 zòn menm biwo pa kanpe ladan. Si nap pale de gran sid swa pran kanperen pa gen biwo k kanpe ladan pa gen lekòl ki kanpe men si ministè edikasyon nasyonal deside louvri men kote timoun sa yo pral chita? E lekòl pandan ke yap pwone lekòl an septanm? Se lekòl ki fisure yo, lekòl ki gen 2 etaj sou yo sa a. Hein? San ke leta poko menm ekpètize lekòl sa yo, epi ou la wap di lekòl an septanm, lekòl an septanm. Kiyès moun ki pral pran pitit yo voye anba yo? M swete ke minis la repanse dat ouverture lekòl la, an atandan ke yo fè des interventions lan, lan, lan, lan, lan lokal sa yo. Tout èd sa yo kap vini pou depatman Grandans Lis lan, Ke y ale vè moun ki gen nesesite vrèman pou jwenn yo, paske sa rive anpil ke te ke moun ki lan bezwen an yo, yo pa konn soti menm avèk yon pwela, bagay sa a li lè pou l fini, li lè pou l fini, mwen menm mwen te rann mwen kont apre siklòn Matthew, mwen menm mwen te gen de moun mwen te resevwa lakay mwen, depi yo pase lan enpas la yo gade kay la, yo di a moun sa yo pa bezwen, dayè menm nonn yo. Mwen menm se mwen k pou te deside di, a ou mèt sèvi moun ki lan plis bezwen yo. Alò ke m te plen moun lakay men m t ap bay manje. M ta swete pou sa sispann, pou moun nan ap gade w sou figi, l ap gade w sou kay ou pou l di ou bezwen ou pa bezwen. Malerèz yo, paske gen de moun la m konnen non sèlman y ap dòmi lan seren an, yo malad, en, yo, yo lan bezwen, yo grangou, gen de moun menm dlo yo bezwen pou yo bwè yo pa ka jwenn. En. Se sa m ta swete, èd sa yo kap vin nan Grandans lan pou yo rive vè moun ki bezwen yo. Aple nou non e pe reba n ki kote nou. Mwen se Mariange Dutoit Jean Pierre, mwen abite Calas, men mwen gen biznis mwen sou gran ri an la kote wap pale avè m nan la. Merci beaucoup.